Mesye movèz nouvèl pou pati politik lavalas byen ti mesye viv ansanm yo anvayi prezidan Jean Bertrand Aristide dife lakay ansyen prezidan lavalas la rete la mwen gen son gen imaj bagay la pa piti nan pòtoprens nan moman nap pale la ebyen nèg yo vle e pou bous zam nan vire sou moun ki te kòmanse ensekirite a nan peyi Dayiti ebyen ki pa lòt ke Jean Bertrand Aristide ki pou se lavalas ki tou pou pa lavalas fòk ou admèt ke Aristide pou bokou nan sa k tap pase nan peyi a men jodi a nou mèt mete absan pou ansyen prezidan lavalas la. Ti pè Jean Bertrand Aristide ebyen ti mesye viv ansanm yo anvayi lakay toro a dife bal pete ebyen pa gen moun ki chape anba koulè ti mesye viv ansanm yo ebyen medam mesye lèzetazini fenk deklare moman pou enpinite a fini an ayiti paske fòk pèp la kapab jwi ebyen anpil nèg sou sanksyon anpil viza kite. Nan moman nap pale la, apre arestasyon Reginald Boulos, Dimitri Vorb, manke di Dimitri Herard ki se youn nan asasen Jovenel Moïse yo, ebyen jodi a la bagay la pa piti. Medam se mesye, banm envite nou tande nouvèl sa a, apre nap tounen pou dosye Aristide la, bagay la pa piti nan Pòtoprens, gade ti fòs ba ou, anpil enfòmasyon pral tou jwenn nou la, pa rate anyen nan videyo sa a, paske jodi a ou gen pou chaje antre. Jodi sa nap. Epòk enpinite a fini. Se egzakteman deklarasyon sa a youn nan chaje dafè oubyen youn nan responsab anbasad amerikèn ann Ayiti ke li menm li fè e ki viral sou paj anbasad amerikèn ann Ayiti. E se klè ke yo di epòk enpinite a fini. Pou di kisa? Jodi an, kèlkeswa moun ke w ye ki fè pati klas ekonomik ayisyèn nan, kèlkeswa moun lidè politik ke w ye ki fè pati klas politik ayisyèn nan, jodi an, selon otorite amerikèn yo, tande byen sa m pral di an, depi kote kont ki li ye, nan destabilize peyi sa ki rele Ayiti an, swa nan fè dezòd manifestasyon, nan rele viv, nan rele aba, nan fè tout kalte dezòd, nan finanse dezòd anndan peyi an, otorite amerikèn yo klèman di yo ke peryòd enpinite a fini. Men eske jodi an tou, zanmi entènot mwen yo, Ann klè, ann serye. Eske Etazini pa gen men l tranpe tou nan epòk enpinite ke l di l fini ann Ayiti an? Fò n klè, fò n serye sou sa wi. Paske, w ap dakò avè m, sa Ayiti ap konnen la, sa Ayiti ap viv la, Etazini pa inosan ladan l. Eske w dakò avè m? E si w dakò avè m de sa m ap di la, ekri nan kòmantè ke w ap fè nan anba emisyon sa a. Di Blaise, Mwen dakò avè w ke Etazini pa inosan. Epòk enpinite ke Etazini ap pale an la a, yo di k fini an, yo menm tou yo pa inosan ladan l. Yo menm tou gen yo t kanpe nan epòk enpinite sa. Èske n dakò avè m? Men kounye a pwoblèm ki rive se paske yo jwenn yon ansanm de restavèk, yon ansanm de tyoul, yon ansanm de souflantyou ke n rele politisyen, nou rele ansyen prezidan. Nou rele ansyen premye minis, nou rele minis, senatè, depite, ou ansanm de wo fonksyonè nan leta, de ansyen diplomat, ansyen anbasadè, ansyen konsil. E aktyèlman la, ekip ki sou pouvwa la, ki se egzakteman KPT avèk 9 moun ladann, Epi premye minis Alix Didier Fils-Aimé. Jodi a n ap dakò avè m. Nou tout dakò sou sa ke epòk, epòk enpinite a dwe fini an Ayiti. Nou dakò sa. Pa gen deba sou sa. Nou dakò ke epòk enpinite an. Li dwe fini an Ayiti. E sak fè w wè otorite amerikèn yo klèman di, a travè chaje dafè sa ki di ke epòk enpinitè a fini. Kouman w konnen yo fè l? Yo a ale swa ale kounya la, swa ale kounya la pandan w ap gade emisyon sa a, ale sou swa Facebook, YouTube, e kont X, ale sou li tape US Ambassadeur, kòmsi anbasad Etazini an Ayiti. Wap jwenn on ti videyo kote ke yonn nan chaje dafè yo ki kòmanse pou di ke epòk enpinite a fini an Ayiti. E li mete plizyè foto, plizyè foto avèk yon seri de non, de oligat konwonpi, de politisyen, de Ayisyen ki Etazini, de Ameriken tou yo menm ki Etazini. Kote ke yo t alò gen plis toujou wi men nan ti video sa moun ke yo mete yo se moun sa yo ke map pale li yo ke anbasad amerikèn afiche se li yo met se yo mete yo mete Reginald Boulos yo mete Reginald Boulos kòm detni sa vle di sa vle di yo mete Reginald Boulos kòm Prizonye, paske n konnen klè, Reginald Boulos, misye nan prizon, yo te arete misye, yon ti rapèl, paske n konn sa deja, yo arete Reginald Boulos depi nan dat ki te 17, 17 oubyen 18 jiyè 2025 lan, misye dèyè 4 miray nan peyi Etazini. E gen Dimitri Vorbe. ki arete resaman la a, yo mete detni, selil prizonye, Arnel Belizaire, ansyen depite nan 49 èm lejislati an, sanksyone e n sonje se 24 è tan avan yo arete Dimitri Vorbe ke Arnel Belizaire, ansyen depite 49 èm. Lejislati ayisyèn nan, yo sanksyone l. Antonio Cheramy Ti Don Kato, ansyen senatè, yo sanksyone l. Yo mete foto, e yo mete foto, alò, yo mete foto sitwayen sa a, ki rele Richardson Bazil, an egzamen, an egzamen, jan yo di bagay la. Epi yo mete. Jean Wilten Eugène kondane, yo mete Michael Adrian Nieto, se yon ansyen polisye nan peyi Etazini ki kondane paske misye pran plezi l nan achte zam, voye zam al vann an Ayiti. Gen lòt moun k ap vini toujou. Gen de lòt videyo k ap vini toujou. Gen de lòt moun. Ki pral vini toujou nan list lan nan imaj nan videyo yo. An nou gade klè jodi a zanmi entènot mwen yo. Peyi Etazini deside pou l di ke epòk enpinite a fini an Ayiti. An n serye, jodi a w ap pale de epòk enpinite a fini an Ayiti. Gen moun k ap di men e Martelly? E ansyen prezidan Michel Joseph Martelly? e ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe. Bon, byen ke m aprann ke Lamothe pa Etazini, bon, mwen poko kapab verifye sa, men m aprann ke Lamothe pa Etazini. E Ariel Henry, Ariel Henry, ansyen premye minis resaman la, ki sot pase plis ke 2 zan sou pouvwa, ki pase nenpòt 32 mwa sou pouvwa, e 2 lòt ansyen senatè, Ansyen depite. 2 ansyen premye minis. 2 ansyen minis. 2 ansyen direktè jeneral swa nan bwa leta ou di mwens ansyen direktè jeneral lapolis ansanm 2 moun sa yo. Kisa ke peyi etazini ap fè avèk moun sa yo kote ke anpil nan yo se etazini yo rezide nan moman. Se etazini madanm yo ye. Se etazini pitit yo ye, se etazini menm ti boubout ke yo genyen ye, se etazini sèvant lakay yo ye, epi jodi an gen yon ansanm de moun ke etazini di moun sa yo yo kòkibiye nan enpinite ayiti ap konnen an.

Mwen site 2 non ke swa Kanada sanksyone, swa Etazini sanksyone deja, swa Nasyonzini sanksyone, oubyen lòt peyi sanksyone. Moun sa yo, kote yo? Kote yo jodi a? Kote yo? Ann poze kesyon sa, kote yo? Eske etazini pa pale de moun sa yo? Eske moun sa yo, yo pa gen mo tranpe tou nan sa Haiti ap konnen la? Hein? E ann konprann tou pa egzanp, jodi a kiyès ki kreye yon ansanm de lidè ann Haiti? Kiyès ki koz gen yon ansanm de moun ki chèf ann Haiti? Swa prezidan, senatè, Depite, ministre, direktè jeneral. Gen anpil nan yo, ou wè jodi a menm Etazini sa ap di w ke moun sa yo te kontribiye nan enpinite an Ayiti an. E o, e Etazini menm ki mete yo chèf wi an Ayiti. Ou pa konn sa? Se Etazini ki mete yo chèf menm an Ayiti wi. Lè w pran Ariel, kiyès ki mete Ariel chèf? Kiyès te fè Ariel chèf? Kiyès ki te fè Mateli chèf tou? Ann serye. Paske, jodi a, ann pa pran nan jwèt sa a ke Etazini ap rantre nou an. Fò n, gade, fò n rele chat lan chat, fò n rele chyen an chyen, fò n rele poul lan poul, fò n rele kana kana. Paske etazini pa inosan sa Haiti ap konnen la. E misye e sèten ou kap gadem la, ou konnen klè ke etazini pa inosan. Ou konnen klèman ke ou ansanm de anbasadè an Haiti, e ameriken an Haiti pa inosan. E mwen renmen pran egzanp sa klè avèk nou. Mwen sonje lè Martelly te prezidan, tande byen sam pral di an wi. E misye gen de moun kap gadem, kap tandem la ki konnen sa pi byen pasem. Mwen sonje lè Martelly te prezidan. Te gon kesyon pou te vini avèk yon kesyon ke Martelly gon paspò ameriken. Nou sonje bagay sa wi. E ansyen depite Arnel Belizaire ke jodi an, tande byen, jodi a ke Etazini sanksyone an. Arnel Belizaire sou Martelly lè l te depite. Li se te youn nan ansyen depite ki tap di Martelly genyen, gen paspò ameriken wi. E m sonje ansyen senatè François Yanick Joseph. Vre yon senatè, nèg ki trè elokan lè lap pale, trè pwentu, trè zuzu, anpil moun te renmen misye. Kòmanse senatè sou alepòk sou Mateli lè Mateli te prezidan. E misye te vin minis, ansyen minis enteryè sou pouvwa tranzisyon Privè lan. Lè misye te di ke ni misye ni Arnel Belizaire, 2 nèg sa yo, yo te antre yo nan yon veritab batay pou te di ke Mateli pa ayisyen. Mateli gen paspò ameriken. Nou sonje sa pa vre? M pa sonje nan ki ane, si se petèt sou 1 an, oubyen 2, 3 lane, manda m a te la. M pa sonje. Yon moun ki sonje, k ap gade emisyon sa nan raple m. Nan raple m pou n di m nan ki, èske se sou premye ane manda Mateli an, oubyen èske se sou dezyèm, twazyèm ane manda Mateli an, ke lè ke Arnel Belizaire, pami youn nan palmantè alepòk, ki te fè l kavalye nan koze pou di Martelly gen yon paspò ameriken, pou te di ke Martelly pa ameriken, pa ayisyen, paske si efektivman Martelly gen yon paspò ameriken, e manman lwa peyi an, ki se konstitisyon peyi an, li pa bay dwa avèk yon moun ki gen doub nasyonalite vin prezidan peyi an. Ebyen. Si Martelly gen paspò ameriken, kidonk, Martelly son moun ki pa ta ka vin prezidan peyi an. E menm lè l te eli kòm prezidan, palman an t ap destitiye l, palman an t ap jete l. Ebyen, sa k te pral pase? Nou bliye se te Kenneth Merten, alepòk ki se te anbasadè ameriken ann Ayiti, ki ta pral klèman di ke nan yon konferans, mesye, lè sa a m sonje m te ankò lekòl, m te pi jèn, m te pi jèn lè sa a. E figi m pa t ko parèt gepli konsa, m pa t ko kòmanse ap blanchi konsa. Èske n konprann? Epi, m sonje ke lè sa, ke nèg lan te laprès mobilize, laprès lokal, laprès entènasyonal mobilize paske ke nèg lan te pral pale, pral di, èske Mateli se ameriken, èske Mateli gen paspò ameriken, tout moun mobilize. Tout gwo medya an Ayiti yo, sa nou rele, les ténors. Medya an Ayiti, paske a lepòk, rezo a pa t ko konsa. Rezo a wè ki konsa jodi an la, gen TikTok, YouTube nan, Ayisyen trè prezan sou li. Li pa t ko konsa. Li pa t ko konsa a lepòk. Ebyen, tout gwo medya yo ke n konnen an Ayiti deja, ke m pa bezwen di kiyès yo ye. Ebyen yo mobilize, jounalis mobilize, y ap fè, y ap bay, y ap bay konferans lan an dirèk pou y al tande ki sa k pral di, ki sa Kenneth Merten pral di, ki se te anbasadè Etazini alepòk sou Mateli. Ebyen misye pral di konsa, e Mateli pa gen paspò ameriken, Mateli se bèl e byen yon sitwayen ayisyen. Alòske si n moute dan listwa, si nou ale alepòk lè Mateli t ap fimen krak Etazini, pa mank di l, Mateli nan ti videyo, si m al chache achiv lan la jodi a la, m al sou Youtube, m al chache yon entèvyou, sa ka petèt gen plis ke yon ventèn dane, lè sa Mateli te Etazini, Mateli te di w klèman li menm, se la l fè tout anfans li, e l te konn ap fimen krak. Zanmi te dejwe l nan fimen krak, nan fimen bòz. Nèg pran kokayin. Ay di Martelly tap fè tout dega sa yo, Etazini, e li kòm si, kòm Ayisyen? Non monchè. Martelly se bèl e byen Ameriken. Martelly se bèl e byen Ameriken. Ann pa gen deba sou sa. Pa gen deba sou sa. Ebyen sak pase? Nou pa wè ke, Pierre Lepleton fin pale, di yo bon, e. Martelly a, ansyen, alò prezidan Martelly, Michel Joseph Martelly, li pa gen paspò ameriken, li se ayisyen. Tout senatè, tout depite, tout moun nèt, lidè politik, opozisyon, tout sa yo, a tout fèmen bouch yo. Paske le blan a parle, pwen bar. Blan pale se fini. Blan pale se fini. E se sa wi jodi a m pa vle konprann. Jodi a jwèt ou lè m de bò sa a, Ke etazini ap fè ap diw ke oo epòk enpinite a fini an fòn pale avèk etazini fòk nou di etazini tonton sam ep epòk enpinite wap pale finanse ou kreyel an ayiti ou kreyel se kominote entènasyonal lan fòn pale avè yo wi fòn pa pè pale avè yo paske sa nou bezwen poun konnen klèman zanmi entènot mwen yo gen 3 peyi gen 3 peyi. Peyi sa yo kòmsi yo pran Ayiti pi mal ke twal pye lakay yo. Yo pran Ayiti pi mal ke chyen, chat yap gade lakay yo. Paske Etazini, msye se anpil nan nou ki nan dyaspora, nou wè kòman ke Ameriken bay anpil enpòtans avèk bèt domestik li yo, swa chyen, swa chat. Yo bay yo tout enpòtans. Yon chyen mouri la e yap fè antèman l. Yon chat mouri la yap fè antèman l. Yon chyen malad la yo pral lopital ansanm avè l. Li pral nan randevou doktè. Yap retire plim sou li. Yap pran swen l, yap pran ka l. Èske nou dakò? Alòske an Ayiti, lè yo pran Ayiti pi mal ke de vye chyen. ki mouri, machin frape nan lari an Ayiti, epi yo pran peyi an, yo mete pye yo sou li. Yo mete pye yo sou kou Ayiti. Yo fè n tounen, kòm si sa ki rele souverènte, sa ki rele diyite, nou pa moun ankò. Jodi a mwen wont, lè m ap gade de Ayisyen k ap pale de fyète, k ap pale de diyite. Men wi! M dakò avè nou. M pap janm pa pale de kestyon batay 1804 lan. Alò, e batay 18 novanm 1803 a ki ba nou endepandans nou le premye janvye 1804. Nou pwoklame l. Men wè sa a, li rete kòm on kal pou listwa lemond antye. Pap janm padone nou. E pap janm padone nou. Kèlkeswa l te Etazini, li te Lafrans. Li te la kominote entènasyonal yo pap padone Ayiti. Yo pa padone nou non. Men kounye a, wi m gen fyète de sa. Mwen gen fyète paske Ayiti jodi an, lè w ap pale de libète, w ap pale de endepandans, w ap pale de premye pèp nwa ki endepandan, w ap pale de Ayiti. Ayiti se referans lan e li trase legzanp pou anpil lòt peyi. Men konprann tou, èske sa sifi pou n sèlman kontante nou pou n di bon wi, Mwen se premye pèp nwa ki endepandan epi nou rete la. Paske banm baw. Nou gen plis ke 220 lane. Mwen kwè nou nan 222 lane si m pa twonpe m. Men wi. Vwala. 221 lane. Sa se 1804 a 2025. Ban nou 221 lane depi ke nou endepandan. Se pa yon kado yo fè nou. Se pa yon kado yo fè nou. Non. Nou batay. Sou san nou, san zansèt nou yo ki goumen pou mete n kote n ye la a. Epi jodi an, kòmsi nou gade Etazini, nou gade Kanada, nou gade Lafrans, de lòt peyi ankò, Sendomeng, mesye o, Sendomeng jodi an, ke nou te ede, ki te gen tout laperèz. Paske gen moun ki sèlman gade Sendomeng paske nou te fè 25 an, oubyen 21 n ap okipe yo. Men w pa konprann. Lè Espay te deside pou l te retounen pou l te kapab vin kolonize Sendomeng, e te gen anpil perèz lakay lèzotorite dominiken, Ayiti t al pote ranfò ba yo pou te di non sa pa gen dwa fèt nan rejyon an sou zile an. Nou pa konn sa tou. Men jodi a lè w gade Sendomeng. Jap imilye ayisyen lakay nou an Ayiti, jap maltrete fanm ansent nou yo, paske pandan map pale de Sedan an, mwen pwofite fon ti parantèz pou ke m gade sitiyasyon anpil konpatriyòt ayisyen, jan ke yap imilye fanm ansent kap mouri avèk ti bebe nan vant yo, fanm ansent kap mouri paske yo pa kapab jwenn swen akoz ke ajan imigrasyon anpeche ke ayisyen sa yo al pran swen ka yo nesesite. M kwè ke jodi an, fò n di bagay la jan l ye an. Jodi a fò n pale avèk kominote entènasyonal la. Fò n pale avèk kominote entènasyonal la. Fò n pale avèk yo. Fò n pale avèk yo. Jodi a mwen menm, an n klè, Etazini di nou ke epòk enpinite a fini. Pa vre? Wi m dakò. Paske fò n gen yon lòt jenerasyon dòm. E lè m di òm ak gran H, fanm ak gason ki byen fòme e ki di tèt yo ke li lè li tan pou ke Ayiti pran yon lòt direksyon, li lè li tan pou ke Ayiti pran yon lòt liy, paske nou gen twòp lanne nan soufri konsa, nou gen twòp lanne y ap maltrete nou konsa. Men m di, m klè sou sa wi. Mwen menm Blaise Peterson, ke nou gade souvan nan analiz mwen yo, nan emisyon m yo, mwen toujou di sa, klas politik sa, depi aprè 86, depi aprè rejim Duvalier-Rice lan, li dwe kraze. Li dwe kraze! E fòk jenerasyon fanm ak gason ki la a, fòk nou pran tout dispozisyon pou n kraze dikta politik sa a. Se vre Etazini ap ba nou bourad, paske jodi a m wè nou plis fyè, nou gen plis fyète lè n tande se Etazini sanksyone, ki sanksyone Arnel Belizaire. Nou gen plis fyète lè n tande se Etazini sanksyone Don Kato. Nou gen plis fyète lè n tande se Etazini ki egzakteman. Arete Boulos. Nou gen plis fyète lè n tande se Etazini k arete Dimitri Vob. Èske n konprann? Nou gen plis fyète lè n tande se Etazini sanksyone Les Bossan. Nou gen plis fyète lè n tande se Etazini sanksyone yon ansanm de lòt nèg nan konsèy bnc an. Nou gen plis fyète lè n tande ke Etazini koupe viza André Michel. Men, ann poze kesyon, kote lajistis ayisyèn? Kote lajistis ayisyèn? Kote Leta ayisyen? Kote swadizan otorite nou yo? Kote yo? Sa vle di, n ap peye. Nap peye yo, yap pran lajan nou ok nap peye yo, yap pran lajan nou epi yo pa ba nou sèvis yo pa pran responsabilite yo pa gen lè sou sa wi fò n poze yo kesyon wi fò n poze kesyon sou sa zè wè jodi a nan emisyon emisyon sa yo e nan lè sa a M pral m pral vin pale avè nou. Ou wè olye kòmsi mwen vini, mwen vin ap di mouche m ap m pral m ap pale avè nou, m ap fè dè dè rapèl avèk nou, m ap montre nou sensèman gen de kwa, gen obligasyon pou ke nou leve kanpe. Gen obligasyon pou n kraze modèl leta ki la a. Gen obligasyon pou n kraze, m p ap di tout klas ekonomik lan non, men oligak kowonpi yo, fò n mete yo deyò. Paske nou pa ka di ke kòm si peyi a pa ka devlope avèk moun pòv. Fò n dakò sou sa. Yon peyi pa ka devlope avèk moun pòv. Men kounye an, èske tout moun ki gen lajan ke n rele gran nèg yo, ke n rele boujwa yo, Eske yo menm tou gen volonte pou kapab rann ke devlopman Ayiti an fèt? Eske se pa de moun ki deside antre nan konivans, nan koripsyon, nan kòkòda avèk gang ame? Sa fò n gade sa. Fò n gade sa. Mwen menm, m klè sou sa. Mwen se yon jèn de la klas mwayèn. E m si anpil nan nou k ap gade m la, Nou se 2 moun de la klas mwayèn, menm jan avè m, ki petèt te gen chans al lekòl, ki te gen chans etidye, swa pwofesyonèl, swa inivèsite ou pa. Men, kilè nou menm kòm jenerasyon, kòm jèn, n ap gen chans pou n kapab konstwi pwòp richès pa nou? E konstwi pwòp richès pa nou an, se. Se nan bon sans hein. Se nan bon sans se pa nan bagay negatif hein non. Se pa nan koripsyon, se pa nan vòlò. Jan anpil nèg jodi an ki te pase kòm senatè, ki te pase kòm depite, ki te pase kòm ministre, ki te pase kòm direktè jeneral swa lapolis oubyen yon gwo bwat nan leta, ki te pase kòm Wo fonksyonè leta, ki te pase kòm konsil, ki te pase kòm anbasadè, ki te pase kòm chaje dafè, ki rich nan vòlò, ki rich nan koripsyon. E pa jan de richès sa m ap pale mwen menm. M ap pale de richès kòm de jèn gason, kòm jèn fanm, ki fè anpil efò, ki etidye, ki aprann, epi k ap travay sou konesans nou, So konpetans nou, epi sa ap pèmèt ke n gen mwayen nan men nou pou nou swen tèt nou, swen fanmi nou, epi ede kominote an, ede peyi an. Se la m ap pale mwen menm. Se sa m ap pale. Se la m ap pale. Wi fòk gen de moun ki pou envesti an Ayiti. Wi fòk gen de sa n rele envestisman dirèk e envestisman endirèk ki fèt anndan peyi an. Fòk gen de envestisè nasyono. e envestisè entènasyonal. Kòmsi de moun ki se an Ayiti ap envesti. Se de Ayisyen ki an Ayiti, ki rezide an Ayiti, k ap viv an Ayiti e ki deside envesti an Ayiti. E de Ayisyen ki aletranje, sitou Etazini. Gen anpil Ayisyen ki Etazini, ki gen ide biznis, ki gen ide al envesti an Ayiti. E gen de etranje tou, ki yo menm. Pap ki pa ayisyen e ki pap viv an Ayiti ki gen volonte e ki vle al envesti an Ayiti. Men fò n bay moun sa yo chans. Fò n bay yo chans pou yo kapab al envesti an Ayiti. Men kounye a, wap bay pou konnen, se leta a. ki dwe kreye kondisyon. Leta pa dwe yon leta konwonpi. Leta pa dwe yon leta koupyon. Leta pa dwe yon leta mantè. Leta pa dwe yon leta vòlò. Paske, fò leta se yon leta ki pur. Wè lè m di yon bagay pur, blan kòm lanèj. Ki pa gen okenn tach de koripsyon. Ki pa gen okenn tach de vòl sou li. Nou pa tande, nou pa tande rapò, gade rapò ULCC an. Kòm si pou nou, kòm si pou nou gon peyi, kòm si pou nou gon peyi, kòm si pou de moun ki la a, ko rele minis, ko rele direktè jeneral, ko rele ou fonksyonè nan leta. Kore le konseye prezidan ki la yap vole tout ap vole yo tout nan volo mesye finalman finalman probleme pa probleme blan selman li probleme ayiti pa probleme blan selman son probleme ti neg tet grin ti neg nwe tet grin ti fanm nwe tet grin cheve grin Ki kwè se vòlè pou yo vòlò. Ki kwè depi yo al nan leta se vòlè pou yo vòlò. Depi nèg al nan leta, depi fanm al nan leta se vòlè pou l vòlò. Alò yon minis jenès espo ak aksyon sivik, minis an fonksyon wi, Lyona kisa, Lyona Octavius, m pa jwenn non vòlèz nan. M pa sonje non manman chat nan. Selon ULCC paske se e ULCC ki di li vòlè. Paske si m di minis spò a se vòlò, vòlèz, manman chat, manman mimi myaw, e pa mwen, mwen mwen site e mwen rete dèyè rapò ULCC an. A wi. Mwen rete dèyè rap, paske ULCC di la wi. 190 e plis ke 10 milyon de goud wi. E sa rapò a di la wi. 10 milyon de goud ke minis spò, minis jenè spò, mwen mwen kon sa, ak aksyon sivik, Novia Lin Octavius, ki sa, mwen mwen jenou an mwen mwen. Li son manman vòlò. Alò, kot fi a te ale la? On bèl dam, misye e sèten byen fòme, byen edike, e pi misye e sèten ou gen mari. Mwen si e sèten ou gen pitit. Mwen pa konnen si an Ayiti. avèk ou m pa konnen si anpil nan nou sa nou fè nou voye madanm pitit nou mari nou al kache aletranje epi nap vòlè nan leta ayiti pa vre zanmim yo kisa nou panse de sa sam di a e manti èske sam di a e manti anpil nan mesye dam kan ayiti yo yo voye madanm yo mari yo pitit yo al kache etazini al kache kanada al kache lafrans E nan ti antib e sedomeng epi yo menm di a banm vòlò nan leta a banm al vòlò nan leta a poum ka voye peye kay poum voye peye bil poum peye lekòl poum peye inivèsite poum peye asirans machin poum peye asirans sante an poum peye mògedj lan se sa nou fè se sa nou fè sòti de 86 a jodi an la. Majorite fanm ak gason k pase nan leta se sa yo fè sèlman. Voye fanm yo al kache a letranje, sitou Etazini, epi ap vòlè nan leta an Ayiti. Ke l te ansyen prezidan, ke l te ansyen premye minis, ou bliye Etazini sanksyone Laurent Lamothe paske li detounen, l vòlò 60 milyon dola ameriken ke yo jwenn li gen sou kont li. Byenke Pierre Espérance te di ke se Réginald Boulos ki te enfòme ansyèn anbasadris amerikèn an Ayiti alepòk lan, n ap pale de Pamela Ann White, si m pa twonpe m, se te Pierre Réginald, se te Boulos, ok, se li menm ki te enfòme, ok. avèk anbasadris lan pou te di l ke genyen ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe son gwo vòlò, son gwo mimimyaw kote ke li gen plis ke 60 milyon dola ameriken sou kont li. E kòb sa a, e kòb Petro Caribe a wi. Se kòb lanpadè lan wi. Nou bliye sa? Papa Derlon, ti manman cheri, ti papi doudou, kore etidyan, ede pèp, e sa yo? Nèg yo fè yon bagay, yo makiye yon bagay, pretan ke gen yon bagay y ap fè, pretan ke yo vle ede sila ki pi mal yo, epi yo di yo ap dekese, an di 10 goud, pou akonpaye sila ki pi fèb yo. Epoutan se 1 goud yo pran an tèm de depans pou bay popilasyon an epi lòt 9 goud lan rete nan pòch yo. Ou bliye koze lanpadè la se Sofia Martelly avèk Lamothe ki te gen kontra ki t ap jere bagay sa yo. Done yo la. Done yo la. Se Sofia Martelly wi. Ansyèn premyè dam. Epi Laurent Lamothe e yo ki t ap jwe koze nan Padre Lanz. Ke koze ti manman cheri, ti papi doudou. E Zofe a Martelly wi kòm youn nan moun ki t ap jere bagay sa yo wi. Ou bliye Fondasyon Woze Blan? Fondasyon Sen an, Fondasyon La Premyè Dam Martelly? Nou bliye sa? Enben yo t ap gagote lajan Petro Caribe an. Plis ke 4 milya de dola! Plis ke 4 milya de dola! Mwen menm, m pa ekonomist, m pa ekspè nan koze chif, m pa yon, kouman, fiskalist. Men, je di a wap dakò avè m. 4 milya de dola sa, te ka fè yon pakèt bagay an Ayiti. 4 milya de dola sa a ke etaz e peyi Venezuela te ba nou, oubyen m pa konnen an, an echanj kòm don, an echanj dizon, te ka fè yon pakèt bagay nan peyi an wi. Di m ki sa yo fè? Di m ki sa yo fè? Apa de twa bilding, m kwè ministè enteryè, kou de kasasyon, lakou dè kont, Ministè komès, ki sa ankò? Ede m non. Ede m kèk lòt bagay ankò non. Si m bliye nan fè m sonje. Ok? Ke lopital jeneral ke yo kòmanse ki pa janm fini. Lokal ki, lokal flanban nèf ki kole avèk, avèk ansyen lokal, ansyen lokal lopital jeneral lan. Apa de sa, di m non. Mwen Martelly se tap fè konparè li yo vòlè lajan konpayi eske la nan koze wout ansyen senatè batista yon bagay konsa vòlè lajan nèg sa yo vòlè vòlè lajan nèg sa yo blanchi nan koze petro karibe an. Yo ta vle di nou klèman ke, mwen menm klè sou sa, e m toujou di l la isi an, nan diferan emisyon ke m fè, mwen pou kont mwen, mwen avèk Roudy Veillard, mwen avèk Désir Venest,